Lòske w reve lèt oubyen siwo myèl pandan ke w ap dòmi, se de mesaj pwofetik. Chak fason ke w wè sa, li gen yon mesaj diferan. E se vrèman yon trè bon siy, ou menm k ape lapriyè, e k ape jene, e k ap sèvi Bondye dan lamezi ke w ta reve w ap bre lèt, Ou ta reve ou gen siro myèl ok ou ta reve mes chers amis ou gen lèt an kantite lèt ape vide sou ou swa lèt bèf etc e se vrèman yon trè trè bon siy nou pral moutre w egzakteman kisa sony sa vle di e poukisa Bondye moutre w sa kisa lèt an swa senbolize e kisa siro myèl li senbolize. Nou pral moutre w a la limyè de la Bib, mes chers amis, e ki mesaj pwofetik ke bagay sa gen ladan. Mwen salye w chak kote ke w ap koute mwen, nan kèlkeswa vil ke w ye, yon salitasyon pou ou. Avan ke nou ap dekwòtike sonj sa, an nou lapriyè, Père de gloire, ke ton non swa beni, ke ta volonte swa fèt, sou latè kòm osyèl. Mwen sèvitè w ki pral pale, fè m di egzakteman sa ki sòti bò kote w, nan non Senyè Jezi mwen priye w. Jan ke n te anonse w, mè frè e sè, nou pral wè jodi a, si pandan ke w ap dòmi, ou ta reve lèt, oubyen w ta reve siwo myèl, ki mesaj pwofetik sa gen ladan l e poukisa ou wè jan de bagay sa yo. Lòske y ap pale de lèt, e lèt li fè pati, mè chè zami, aliman e ki la pou konstwi kò a. E non sèlman sa, li la tou pou pwoteje kò a e kont e de sètèn maladi. Spirityèlman palan, lèt li senbolize nouriti. Lèt Li senbolize pwosperite. Lèt Li senbolize kwasans. Li senbolize pwogrè. Lèt Li senbolize siksè. Espirityèlman palan, Lèt Li senbolize lapawòl. Menm jan Jezi Kris ta pral di lòm nan, li pa sèlman viv ansanm avèk pen natirèl, men tout pawòl ki sòti nan bouch Bondye, lòm nan bezwen bagay sa yo pou yo kapab nouri. Mètenan. Si ke w souvan reve lèt e swa ke w ap bwè lèt, oubyen w ta reve ou gen yon vaj bèf epi lèt ape tonbe sou ou pandan ke w ap dòmi, ou reve ou gen bokit lèt, ou gen mamit lèt, e ou gen galon lèt, eksetera nan sonj ou ape bwè lèt, e mes chers amis donk, e se vrèman enpòtan, se de mesaj pwofetik ke li ye. Men konsa tou si ke ou ta rive wap bwè yon lèt kote lèt sa a li melanje oubyen l dekoupe avèk lòt bagay li gen yon mesaj diferan e si ou reve pa egzanp siwo myèl siwo myèl nan sonj e sa senbolize dousè pa egzanp e si ke Ou ta gen yon pwojè ki sou pye, yon pwojè ki an kou, yon bagay kèlkonk ke ou ta renmen reyalize epi ou ta reve se ou kap bwè siwo myèl, ou reve ou gen siwo, en, se vrèman yon trè trè bon siy. Nou pral vrèman bay egzakteman e chak fason ke ou wè sa a. Kisa Bondye di w? Nou pa san savwa, men frè e sè, la Bib li moutre ke e Bondye pale avèk Moyiz depi nan Egzòd, li di Moyiz, Mwen chwazi w pou kapab libere pèp Izrayèl an esklavaj pou mwen. Amen ou pral delivre pèp la men gon kote ke m promèt nou m pral avèk nou m pral avèk nou kanaran la tè promiz ke ou pa san savwa de sa e Dye di la se lèt avèk myèl ki pral koule e se pa yon langaj e fizik. E pou w annikman wè kote lèt ap koule atè. E pou w annikman wè myèl k ape koule atè demanyè fizik oubyen literal. Se pa sa ke mesaj la vle di. Ebyen, Bondye te vle di avèk Moyiz, Gade, kote ke m pral mennen w la a, se pa tankou Ejip, w ap pase mizè, w ap redi, w ap bourike, ou nan mizè, nan soufrans ke w pa ka viv. Wap travay du epi ou pa benefisye anyen Bondye vle moutre diferans ki genyen loske mwen chwazi beniw Bondye vle di avek Moïse gade kote kem pral mennen w la e se yon kote ou kapab viv alèz ou kapab viv nan trankilite e se yon kote ke ou kapab fè progrè e se yon kote ou kapab fè siksè e se yon kote ke ou kapab fè eksplwa. M ap mennen w kote pou w benyen, e kote lèt ap koule, sa senbolize richès, e kote lèt ap koule, sa senbolize pwosperite. Kote lèt ap koule, sa senbolize nouriti, ok, m pral pran swen nou. E kote lèt ape koule, mes chers amis, e sa senbolize benediksyon e favè, sa senbolize lagras, e non sèlman tou lèt, li senbolize lapurte. aksepte. Dan la mezi ke ou ta rive lèt la, li nòmal. Li pa dekoupe avèk anyen, li pa melanje avèk dlo. E ou trè souvan reve se ou menm ki jan, ki genyen jan de lèt konsa yo. Non sèlman sa demontre ke ou se yon moun kap mennen yon vi ki pwòp, yon vi ki pu, yon vi ki kòrèk devan Bondye, e sa tou li montre pwosperite ke wap fè. E sa montre pwogrè ke w ap fè, e sa montre siksè ke w gen pou fè, e sa montre eksplwa ke w gen pou fè, e sa demontre tou, mes chers amis, nan ki nivo Bondye li pral pase ansanm avèk ou. Men si ou souvan reve osi, ou gen lèt la li dekoupe, li melanje, Bondye vle moutre w la, ebyen e fason ke w ye, levanjil la poko pèse w, ou poko kòrèk, ok, ou poko resevwa vrè nouriti la. E pa egzanp si ke w ta nan yon asanble kèlkonk, yon kote k'ape bay ansènyeman, ou ta wè ke w chita epi. Lè y ape distribiye lèt men lèt sa li dekoupe, lèt sa li melanje sa demontre ke kote ke ou ye la a ou pa jwenn vrè ansènyeman. Sa demontre ke ou pa jwenn la pawòl la pur. E e kote ke ou ye la a li pa li manke sanktifye. Bondye manke jwenn glwa. Dan la mezi ke ou ta rive lèt la li dekoupe opi epi ou ap bre oubyen on on yon kantite moun ap bre lèt y ap separe bay moun men lèt sa li dekoupe sa demontre mes chers amis e levanjil la pawòl la li pa vrèman bay dwatman jan Bondye mande. E se vrèman yon trè movè siy e se yon avètisman ke Bondye ba w, e pou w kapab rele sou kò w dan la mezi ke ou ta renmen sove nanm. E si w reve tou siwo myèl, jan ke nou te kòmanse anonse w, sa senbolize dousè, sa senbolize lagras, paske menm jan ke Dye te di, kote m pral mennen nou an, ap gen lèt, ap gen myèl tou k ape koule. E sa senbolize siksè, e sa senbolize dousè. Paske, lòske le pèp Izrayèl te an Ejip, se gou amè sèlman ke yo ta pran, yo ta brè. Lavi a pa t janm bèl pou yo ditou. Yo pa t janm ka souri, kè yo pa t janm ka kontan. E paske y ap travay trè di, bourike, yo pa ganye anyen. Dan la mezi ke ou reve siwo myèl, wa pe brè alò myèl e siwo nan dòmi. E sa senbolize dousè ke ou gen pou fè dan la vi e pwogrè ke ou gen pou fè dan la vi. E se vrèman de trè trè bon siy. Ou menm ki pa ta janm ka travay. Ou menm ki toujou an difikilte tout sa pou fè li pa janm ka mache, ou souvan reve ou gen anpil lèt, anpil siwo myèl nan sonj, mes chers amis et mes frères et sœurs, e se yon sonj ke pou pa janm neglije, pa janm pras pran sa a la lejè, gen des interventions ke Dieu ap planifye pou ou. Bondye ap planifye pou l pran swen ou, li pral fè gran wout ansanm avèk ou. E nou konnen egalman lèt se youn nan aliman mes frères et sœurs ki kapab e devlope devlope yon timoun vi nòmal e li senbolize nitrisyon lòske n ap pale de lèt li la pou li nouri ou Li la pou li kapab devlope zo w, devlope sans ou, epi vwala fè w grandi, fè w pran manm, fè w gen fòs, fè w gen enèji. Donk se sa w ap wè, imedyatman ke timoun nan fèt, enben a chak aj ke li genyen, yo preskri li yon lèt pou li pran. E se se lèt sa k ap ede moun sa devlope. Menm jan tou nan vi spirityèl la, Men frè e sè, lèt la ki senbolize lapawòl la kwasans dan lavi spirityèl e menm dan lavi sosyal egalman, e a chak fason ke w wè l, e li gen de mesaj pwofetik e se trè bon siy ke li ye, dan lamezi ou souvan reve ou gen mabit lèt swa an poud, Ou gen an boutèy lèt, ou gen galon lèt, ou gen anpil lèt, ou gen lèt an kantite. Non sèlman w ap bri, w ap separe bay moun nan sonj. E se vrèman trè trè trè bon e gen grand chose ke Dye li gen pou l fè atravè la. Se tout bagay sa yo ke nou te pote pou, men frè e sè, ou ka kite pou nou nan espas kòmantè la, am, kòman ke ou konn fè sonj sa, eske ou konn reve wap bwè lèt nan dòmi, eske ou konn reve lèt la dekoupe, lèt la melanje, eske ou konn reve siwo myèl, ou ape brè siwo myèl lan, a wap separe bay moun, donk kòman ke ou konn fè jan de sonj sa, e nape ede ou plis an, kitel nan espas kòmantè la. E lòske ou fini tande toujou pataje bay yon lòt zanmi. E si ke ou potko abòne ak la bib an flash pwofite fè li e wap pran ti klòch an wap aktivel metel sou tout yon fason pou ka resevwa tout entèpretasyon ke nap kontinye lage ankò e toujou rete branche platfòm sa e ke Dye vou benis.